Kina avè nou la a. Donk se Jimmy Joseph alyas Ti Chinay. Misye se youn nan kòmandan, youn nan gwo manm eta majò de lame 117 sa. Yon bagay ilegal. Sa ki tris nan bagay la, donk lè w tande Ti Chinay la, donk le non se yon gwo zafè men Yon jèn de 17 ans ta dwe lekòl. Alò, mesaj map lanse avèk paran nèg kap fè pitit yo, gason parèy nou, donk yo pakab fè timoun lage nenpòt ki kote ki pa pran swen timoun yo ki eksplike ke mesye sa a non sèlman li fè de bagay ki deranje sosyete an men ki li menm tou yon timoun de 17 ans twouve l la fè prizon, son bagay ki ekstrememan grav. Nou lage yon batay san fen dèyè mesye sa yo, kap fè move zak lan lari an donk nou di ke mesye kap fè zak banditism lan peyi an nou repete ankò yo gen 2 chwa swa repanti de zak vagabonday yap fè lan peyi an ou chèche yon twou fouye tèt yo yn betnil nou kanpe dèyè li donk nou kwè ke avèk soutyen lapolis e tout nèg kap fè move bagay lan peyi an lap mete yo hors d'etat de nuire e kòm ti chinay la. E Jimmy Joseph, bon non msye. Msye ap pale, e m kwè ke l ap di a la près, a peyi an, l ap bay laverite, ryen ke laverite, e sa k te pase, sa k mete l nan sitiyasyon sa a, kouman msye fè la, pou msye gen yon gwo akizasyon k ap peze lou sou li, e lapolis pran msye an flagran deli, e zam lan men l, eksetera, yon timoun ki ta dwe lekòl pou l twouve l afè zam, donk. Mesaj sa tap voye klè bay tout nèg bandi kap fè zak lan lari an fò yo konnen ke menm si n pa pran yo jodi nap pran yo demen e yo gon sèl chwa pou n pa pran yo se kite pou yo kite de aksyon malonèt aksyon de kriminalite ke yap fè lan peyi a e pou n fini nap di ke mesye kidnapè yo. Bon, natirèlman nou wè ke bagay la kòmanse bese. Se pa bès sa n bezwen, n bezwen pou bagay sa eradike, pou l fini. Piske Ayiti pa yon repiblik de kidnapin, yo pa t abitye avèk kidnapin. N ap di yo, yn fwa si yon nèg ta pèmèt li pran chans fè yon bagay konsa ankò, e rele lapolis, patikilye a dcpj, oubyen l ap rene rele m pèsonèlman lan 48 90 39 83. 48 kado midi 31 kado 23 depi yo gen malè fè sa kò lap met men sou yo nou gen de mwayen de teknolojik trè teknik pou yo kolabore avèk le pakè e la polis pou nou fini avèk mesye teworis sa yo e kap met dlo lan zye manman pitit ak papa pitit depi kèk tan lan peyi a depi yo gen malè fè yo pa ezite rele nou imedyatman oubyen la dcpj e nap reyaji imedyatman pou nou pran nèg sa yo. Premye chèf la rele Odlin.
Odelin, m pa konn bon non misye. Men dcpj te montre m kat elektoral misye, men m pa t gentan gade bon non an. Dcpj gen kat elektoral li. Bon, pandan m te, manman m te rele m. An palan manman m, di jan l tande ba yo. Bon, pou m fè yon jan pou m vin jwenn li kanmenm. Epi tou m te di, a manman, m te gen yon zam 357 nan men m. M te di m ap vann li epi tou m ap vin jwenn yon jakmèl pou m retounen. Nan tout bagay lekòl mwen. Epi tou nan mèkredi li te rele m li pale avè m. Epi tou nan jedi m leve, m kontakte avèk Bètoni ki se youn nan kling 117 toujou. Epi tou li di m li ka fè m jwenn van ni. Epi tou m di m anben m ap vin jwenn ou pwojè dwe a men nan Simon m te ye. Epi tou pandan m ap vini lapolis te arete m jedi 4 avril. Kote yo te arete w?
Pwojè dwe a.
A tout zam nan sou ou? A tout zam nan sou mwen. Sa w t ap fè avèk zam nan lè yo te arete w la? M t ap pote l bay pou m te ka al vann ni. Men èske ou pa t sot brake moun ou bagay konsa? Non jamè. Ou pa janm brake moun a zam sa? M tiye moun avè l?
Non, jamè. M brake moun pou vòlè? Pou vòlè, non, e pa mwen. M pa konn vòlè. Ou poko janm tiye polisye? Non. Hein?
Non.
Konbyen moun ou tiye a zam sa deja? Zam sa, non, jamè.
Ou poko janm fè afwontman alapolis?
Ou pa janm fè afwontman alapolis? Afwontman alapolis, chèf la te pase deklarasyon. On moun ki ta ti wou son chèf nan zòn nan, l ap mouri. Avè di w chèf, non, jamè. Non, pa konn kòm si. On chèf nan zòn nan, men on chèf ki sot lòt kote. Men, ou tire moun ou pa konn ki moun yo ye? Moun mwen tiye, mwen tire yon patnè ki rele Tizo. ki se misye te dèyè do Nikodèm, ke misye li menm, lè Nikodèm te konn te nan gè avèk Bèlè, li t ap moute tou Vitali te tiye yon matant mwen, yon bal nan tèt. Lè m te vin fè, kòmsi lè m te vin, lè misye te vin mouri, lè matant mwen te vin mouri, epitou pèp zòn nan pa t asepte akoz granmoun nan mouri nan zòn nan, pèp zòn nan te deplwaye, epitou chèf la li menm te ban mwen twa rit, m te deplwaye tou, epitou nan deplwaye kout bal kout bal, ti zo a te pran bal nan pye, li pa ka kouri, Nikodèm li menm kouri kite l, Epi tou m jwenn li m fin tiye misye. Zam ki nan menw la kote w jwenn li. Zam ki nan menm nan se chèf la ki te ban mwen li te dim met kenbe zam sa lèm demande l an palan de Woodlen epi tou lèm demande l kibò kibò li jwenn li li te dim se 3 nèg ki vin avèl an palan de Bertho ni Sony ni Blanco. Kot Nicodème nan li menm? Nou se menm wi 117 tire l. Men kòman w santi w kounye a? Kijan m santi m? Humm pandan ou nan men lapolis, pakè, tout moun sa yo. Bon
nan bagay lajan m te ka di. Answit m te vle kite sa paske m ta pral ja men m retounen bagay mwen ke menm ke m te kite l paske tout moun pa okouran ke lapolis paske lapolis te toujou ap chache m toujou menm ke m te kite l m te fè m te fè nenpòt plizyè tan ke m pa janm vin nan vil la lapolis toujou an rechèch de mwen menm kòm yo arete m la m gentan konnen yo arete m tout pèp la konnen tout popilasyon an gentan konnen yo arete m epitou Si arive yon lè m ta vin lage epi tou montre tèt mwen nèt, la tout moun te gentan konnen m te pran prizon pou yon bagay, ke m sa m ta fè pou yon krim ke m ta fè nan yon gè m te patisipe. Kounye a la, ke lè m vin lage a tou pou tout bagay poze. Konbyen moun ki lan baz ou a? Nan baz la m pa ka di w. Non, ou konnen, ou konnen. A konbyen moun ou konn kolabore? Plizyè nèg. Plizyè, non gon chif ou konnen? Pa gon chif, pa kòmsi gon nonm de tan.
Chèf la li pa isi.
Robenson?
Woodlen.
Kot Woodlen ye? Woodlen pa isi, Woodlen pase pa Sendomeng. Tout lè misye t ap goumen misye te gen viza tout paspò l. Li pase pa Sendomeng li foure kò l nan lòt peyi. Men ou menm pou laj ou 17 tan. Lè w lan Site Solèy, kay ki moun ou ye? Nan Simon?
Nan Simon, an palan de yon Jinyò, yon patnè k rele Jinyò ki se baz nou, ki se patnè nou, ki kòmande nan Simon e konn konn al nan Simon menm. Gen fanm nan rezo a?
Non, jamè. Pa gen fanm? Non. Men ki sa nou fè menm nan baz la? Ki operasyon nou mennen nan baz la? Operasyon nèg yo mennen, operasyon nèg yo mennen, nèg yo konn patisipe kòmsi gen gè,

Bon m te gentan, depi avan yo pa tap, yo pat, yo, yo potko pran m, m te gentan deside pou m pa nan bagay sa. Alewvwa kounye a yo pran m men. Dcpj gen kat elektoral li. Bon, pandan m te, manman m te rele m. An palan manman, m di jan l tande bagay yo, bon pou m fon jan pou m vin jwenn li kanmenm. Epi tou m te di, a manman, m te gen yon zam 357 nan men m. M te di m ap vann li epi tou m ap vin jwenn yon Jakmèl pou m retounen nan tout bagay lekòl mwen. Epi tou nan mèkredi l te rele m li pale avè m. Epi tou nan jedi m leve. M kontakte avèk Bètoni ki se youn nan kleng 117 toujou. Epitou l di m li ka fè m jwenn vann li. Epitou m di manmi m ap vin jwenn ou pwojè dwe a men nan Simon m te ye. Epitou pandan m ap vini, lapolis te arete m jedi 4 avril. Kote yo te arete w? Pwojè dwe a.
A tout zam nan sou ou?
A tout zam nan sou mwen. Sa w t ap fè avèk zam nan lè yo te arete w la? M t ap pote l bay pou m te ka al vann li. Men èske ou pa t sot brake moun ou pa yon bagay konsa? Non, jamè.
Wap janm brake moun a zam sa? Tiye moun avèl?
Non, jamè. Brake moun pou vòlè? Pou vòlè non e pa mwen. M pa konn vòlè. Ou poko janm tiye polisye? Non. Hein?
Non.
Konbyen moun ou tiye a zam sa deja? Zam sa non, jamè. Ou poko janm fè afwontman a lapolis? Fwa afwontman a lapolis chèf la te pase deklarasyon on moun ki ta ti gwo son chèf nan zòn nan lap mouri. Ni l, nou kanpe dèyè li. Donk nou kwè ke avèk soutyen lapolis e Tout nèg kap fè move bagay lan peyi a lap mete hors d'état de nuire. E kòm ti chinay la, Jimmy Joseph, bon nonm msye, msye ap pale e m kwè ke lap di a la près, a peyi an, lap bay la verite, rien que la vérité, e sak te pase, sak mete l nan sitiyasyon sa, kouman msye fè la. Pou misye gon gwo akizasyon kap peze lou sou li e lapolis pran misye an flagran deli e zam lan menl etc yon timoun ki ta dwe lekòl poul twouvel afè zam donk mesaj sa tap voye klè bay tout nèg bandi kap fè zak lan lari an fò yo konnen ke menm sin pa pran yo jodi nap pran yo demen e yo gon sèl chwa poun pa pran yo se kite pou yo kite de aksyon. malonèt, aksyon de kriminalite ke yap fè lan peyi a. E poun fini nap di ke mesye kidnapè yo, bon natirèlman nou wè ke bagay la kòmanse bese, se pa bès sa n bezwen, n bezwen pou bagay sa eradike pou l fini, puiske Ayiti pa yon repiblik de kidnapin, yo pat abitye avèk kidnapin. Nap di yo, yn fwa si yon nèg ta pèmèt li pran chans fè yon bagay konsa ankò, e rele lapolis patikilye a dcpj oubyen l ap rele m pèsonèlman lan 48 90 39 83 48 90 39 83 depi yo gen malè fè sa k yo l ap met men sou yo nou gen de mwayen de teknolojik trè teknik pou yo kolabore avèk le pakè e lapolis pou nou fini avèk mesye teworis sa yo e kap met dlo lan zye manman pitit ak papa pitit depi kèk tan lan peyi a. Depi yo gen malè fè yo pa ezite rele nou imedyatman oubyen la dcpj e nap reyaji imedyatman pou nou pran nèg sa yo. Premye chèf la rele Odlin.
Odlin ki? Odlin, m pa konn bon non misye. Men men men men dcpj te montre m kat elektoral misye, men m pat gentan gade bon non an. Avèk zouv chèf non jamè nou pa konn kòm si.
Men ou tire moun ou pa konn ki moun yo ye. Moun mwen tire mwen tire yon patnè ki rele Tizou. Ki se misye te dèyè do Nikodèm. Ke misye li menm lè Nikodèm te konn te nan gè avèk Bèlè li tap moute tou Vita li te tiye yon matant mwen yon bal nan tèt. Lè m te vin fè kòm si lè m te vin lè misye te vin mouri lè matant mwen te vin mouri epitou pèp zòn nan pat asepte akoz granmoun nan mouri nan zòn nan pèp zòn nan te Deplwaye, epi tou chèf la li menm te banm yon 3 ritm de deplwaye tou, epi tou nan deplwaye kout bal kout bal, ti zo a te pran yon bal nan pye li paka kouri ni kotem li menm kouri kitel, epi tou m jwenn li m fin tiye misye. Zam ki nan menw la kote kote w jwenn li? Zam ki nan menm nan se chèf la ki te ban mwen li te dim mèt kenbe zam sa, Kiyès lèm chèf? demande l, De ki an palan chèf? de Woodlen, epi tou lèm demande l kibò kibò li jwenn li, li te dim se 3 nèg ki vin avèl an palan de Bertho, Nisso ni Blanco. Kot Nicodème nan li menm? Misye mouri, san 17 tirel. Men kòman w santi w kounye a? Ki jan m santi m? Hum, pandan ou nan men lapolis, pakè, tout moun sa yo.
Bon, nan bagay la, jan m te ka di. Ki nan avè nou la a. Donk, se Jimmy Joseph, alyas Ti Chinay. Misye se youn nan kòmandan, youn nan gwo manm etamajò de lame. 117 sa yon bagay ilegal. Sa ki tris nan bagay la donk lè w tande ti chinay la donk le non se yon gwo zafè men yon jèn de 17 an ki ta dwe lekòl alò mesaj la m ap lanse avèk paran nèg k ap fè pitit yo gason parèy nou donk yo paka ap fè timoun lage nenpòt ki kote ki pa pran swen timoun yo ki eksplike ke mesye sa a non sèlman li fè de bagay ki deranje sosyete an men. ki li menm tou yon timoun de 17 an twouve l afè prizon, s on bagay ki ekstrememan grav. Nou lage yon batay san fen dèyè mesye sa yo k ap fè move zak lan lari an, donk nou di ke mesye k ap fè zak banditis lan lan peyi an, nou repete ankò yo gen de chwa, swa yo repanti de zak vagabonday y ap fè lan peyi an ou chèche yon twou fouye tèt yo.